Deblozay pete ansyen senatè Jean Renel Senatus alyas Zouki ki li nan gwo pwoblèm. O wi, koze yo anpil, pawòl yo anpil. Antouka li soti nan silans li, m pral fè n tande ansyen senatè Zokiki, Jean Renel Senatus, aprè plizyè moun ta akize l endirèkteman nan disparisyon atis Mechans-T. Koze yo anpil wi, rete la nou pral tande koze. Konprann pran ti chèz tou paske janm toujou dil, depi ke mwen enfòmasyon nou menm nou sipoze konnenl. Nou kon nou anpil moun konnen sa ki te pase an 2017 kote ke Mechanste ta al jwe yon pwogram Miragwàn epi pandan ke li tap jwe pwogram nan mademwazèl sa ke nou ap gade sou ekran ki rele Stella ki te monte stage lan epi bon malerezman Aristis Mechanste te koze yon ak imoral kote ke li te pral depoze mikwo an devan vajen mademwazèl lan, yon bagay ki te fè anpil pale de li nan moman ke li te fèt la, e kote ansyen senatè Ozoki ki te menm mande pou ke yo te arete atis Mechanste, e sosi li te pran plizyè dispozisyon pou ke li te pèmèt atis lan li pat nan leben, li te depoze plizyè plent kont li, e nan anbasad Etazini, Kanada, Lafrans, e anpil, anpil, koze yo anpil. Mwen bral vin avèk plis detay pou nou nan fen videyo an. Men pou kounye an, bral pèmèt ke nou tande ansyen senatè lan ki tap bay detay sou kòman sa te rive e pou kisa ke li te pran dispozisyon sa yo e li pwofite reponn moun ki ap akize l nan, anfèt, nan disparisyon atis la paske nou pa ka di lanmò paske jiska mentenan la, li pote disparu, nou pa ka di egzakteman si ke l la ak si ke l pa la. Byen ke Shassy, Roudiman, Le Roi avèk plizyè lòt pèsonalite ankò deklare ke yo konfime ke atis lan li la, li pa mouri. Prophète Mackenson tou, li di ke li menm li konfime ke atis lan la, li bèl e byen prezan, se vre ke li an difikilte, men li pa mouri. Antouka, koze yo anpil, bagay sa a li tranble tout peyi an, e mwen ap pwofite voye fòs avèk kouraj pou fanmi zanmi Mechanste nan moman k ap soufri pa m kapab di yo m pa ka di pèt de vi m pa p oze di sa men kanmenm pa disparisyon sa a jiska mentenan mwen espere ou byen mwen swete ke atis lan li byen ke li ta retounen vin jwenn fanmi l vin jwenn mennaj li e paske yo vrèman bezwen sa e mwen kwè ke Bondye li menm li kapab nan lanmou l E se vre ke atis lan fè anpil bagay ki pa bon. E sa k te pase an 2017 la li pa t piti ditou, ditou, ditou. Men a la verite, sa pa t sipoze rive la. Yon lòt bò, e Gresye nan moman la a, bagay yo pa bon menm. Anpil kout bal ap chante kote ke lapolis ap eseye gade pou wè ki sa ke yo kapab fè. Nou pral vin avèk plis detay pou nou. Men nou pral kite nou tande Jean Renel Senatus, ansyen senatè, zokiki, ki te sou dosye mechanste an 2017. ke m kapab di se akoz de li menm ki fè ke atis lan jiska mentenan li pat ka ale legalman nan yon ansanm de peyi. Eswe si m te di sa, e m ap toujou di sa, menm si atis Mechanste te rive Etazini, li t ap toujou nan difikilte paske li nan li sou lis nò nan koze imigrasyon Ozetazini, li pa t ap janm lib paske yo yo yo yo mete l sou blacklist, lè yo pale de blacklist ou se yon, kòman m kapab di sa? Ou se yon delekan, ou reprezante yon menas pou peyi an. Pa bliye, jan yo toujou di l, si lakay ou pa vann ou, deyò pap achte w. Ansyen senatè Jean Renel Senatus, li te vann mechanste mal an 2017, bay Etazini, bay Lafrans, bay Kanada. e yo achte yo achte atis lan konsa. An tou ka koze yo anpil. Bon ekout tout moun bon al kite nou tande ansyen senatè lan epi nap tounen apre pou plis detay nan koze mechanste an sou sa ki te pase an 2017 lan e sesi sou sa ki ap pase Gresye nan moman an. Bon ekout tout moun. Ok, m pat genyen pou m te entèveni dirèkteman nan e pou m te

Pa gen yon papye ki sot nan kabinè m oubyen ki sot nan biwo m ki ale dirèkteman nan lajistis kont mechanste. Pa t janm gen sa. Se te mwen te ekri a minis jistis la pou m di l fè yon aksyon. E minis la te fè yon aksyon ki te vrèman louvab kòm sitwayen. M sonje l te pran mèt Tolbert Alexis. pou l te al reponn kestyon komisè gouvènman o nivo de Miragwàn. Kèl a ete la suit di dosye, m pa ka di ou. Paske jan m te di ou la, se pa yon kestyon yon bagay pèsonèl a yon moun, men se yon konpòteman de sosyete ki merite sanksyone. M te sèlman pale ak minis mwen, premye minis lan, vwasi men sa k pase a Miragwàn, ke nou mete l ak sou piblik an mouvman pou n konn ki sa l ye. Eske timoun nan e tifi a eske l minè? Eske paran l patisipe nan sa? Eske mesye a li te konnen son minè? Poukisa li fè l piblikman konsa nan lakou yon lekòl? Jisteman pou n te ka mete remete bagay mete baliz yo. Sa e te fè e mon travay li te pran fen la.
Alo senatè.

ki te nan mikwo ki tap reponn oubyen ki tap eksplike yon ansanm de bagay. Mwen te di m pap twò pale sou koze sa. M te di ke m pap tounen sou koze 2017 sa. Men, mwen estime ke li ekstrèmeman enpòtan e pou moun ki pat konnen istwa twò byen, pou ke m ta fè yon ti rapèl pou nou. An 2017, pandan Mechanste te al jwe te al jwe Miragwàn, e m ap remonte non mademwazèl lan ankò, malgre malgre ke m te montre l nan kòmansman videyo an. E mademwazèl sa a, ki rele Stella, pandan atis lan t ap jwe, li t ap enjoy li, epi nou konnen, se pwogram, se feeling. Byen petèt atis lan te gen ti gwòg li nan tèt li tou nan moman, byenke l pa t sou. se feeling, se program, epi, mwen te vin mande pou fanatik monte, pou yo danse, etc. Epi mademwazel sa, ki se Stella, li te monte sou stage nan, kote ke li tap gouye devan atis lan, lap danse, jan ke nou konn abitye wè nan program yo, konprann, byen ke mte wè yon bagay konsa, se te Osval, ki tap fè yon, konprann, ki tap fè yon mechan film, ansanm avèk e, Suze, nan Sendomeng, so nou konnen, istwa sa yo deja, men se pa pou minè kanmenm. Bon, se vre, ba lan te parete moral, bon, an retounen nan sijè. Yè. E pi pandan ke Stella ta gouye devan atis lan, e pi atis lan li menm, te avèk mikwo l nan menl, li te vin pase l pa devan vajen mademwazèl lan, devan tout moun, gran piblik. Mwen menm, pèsonèlman, m te youn nan moun ki te kondane ak sa, paske se yon ak imoral kanmenm. E pi, se te yon minè. Se vre ke atis la pat konnen se te yon minè, men par la suite, tout moun ap vin konnen se te yon minè, e se sa ki te vin kreye plis pwoblèm. Se te pat yon minè, sa ki te fèt yo, sa ki te pale yo, sa ki te rive yo, e sa atis la ap peye jiska mentnan la pat ap peye yo. Men se paske, li te yon minè malerezman, li te gen 17 lane, e pi lè aksyon sa fin pase, gen plizyè moun nan koze jistis, e gen yon bann sitwayen tou ki te kondane zak sa, y konpri mwen menm, men jan Renel Senatus li menm mwen te santi ke l te yon ti peu egzajere, e a lepok ki te senatè, li te senatè, li pat komisè non silvouplè, li te senatè, li te mande pou yo te arete atis lan, Li te pran pil dispozisyon kont artist lan. E artist te vite vin rive pas devan juj, te al repon kesyon la justis, etc. E artist lan te mande padon. Problem ke m vin genyen ansanm avèk Sokeke, m pa gen problem, poske li te trene artist lan devan juj. Ou byen, li te fose yo fè atis la pase devan jij. Se yon ak imoral ki poze, li kòrèk, mwen panse ke yon peyi serye, li ta sipoze gen moun ki ap pwone lamoralite, ki ap kont tout sa k pa bon. Men pwoblèm ke m vin gen ansanm avèk ansyen senatè la, m pa gen pwoblèm ditou paske yo te kapab chwazi sanksyone atis lan, te ka pèmèt ke li pa jwe pandan yon nonb de tan, konprann, mwen pa konnen, li te kapab peye yon amann, si gen lwa pou sa, mwen pa konnen, paske son minè. Mwen pa tap gen pwoblèm sa. Mwen pwoblèm ke m vin genyen, se paske vin gen koze depoze plent nan ambasad e pou anpeche atis la vwayaje. Mwen wè sa son mechanste. Paske nan tout peyi, toujou gen moun ki fè erè. Yon Ameriken ki fon dezòd, y ap pini l nan peyi l. Si posib menm, l ap pase plizyè lane nan prizon. Men w pap janm wè yo pral mete baryè pou li pou l pa vwayaje al yon lòt peyi ke l ta renmen, swa al an vakans oubyen al m pa konnen al viv la. Nou pap janm wè sa. Si moun nan li se yon delikan, li se yon bandi, li gen avi de rechèch dèyè l, li se yon moun ki nan mawon, yo ap mete entèdiksyon de depar dèyèl, an di ke li son Ameriken, yo kapab pèmèt ke li pa kapab vwayaje, li pa ka antre Kanada, li pa ka al la Frans, li pa ka al nan yon seri de peyi. Men, mechanste pat janm nan mawon. Li te pase devan jij. Li te mande padon. Ou konprann? Li te mande padon. An fèt, si ke li te mande padon, nou te kloz sou sa. M pa wè pou ki rezon ki fè ke nou te oblije, nou te oblije mete gwo fado sa sou do l. Ke jiska mentenan l ap peye 7 lane apre. 2017 a 2024, 7 lane. Sa pa gen oken sens pou mwen menm. Mwen wè sa sou mechanste. Mwen di byen wi, mwen pa gen problem pou ki yo te pran sanksyon kont artis la. Nan peyi l, li klè. Yon sitwayen fon dezòd nan peyi l, gen lwa pou sa, pou yo entèdi artis la fon seri de bagay, m pa gen problem ansanm avèk sa. Men koze, Men koze anpeche moun nan vwayaje an, mwen twouve sa se trè mechan pa bò kote senatè lan, byen ke li ap eseye defann tèt li pou l di l pa t fè sa, men tout moun konn istwa lan deja, Michanste pale sou sa plizyè fwa. Sa a pou mwen s on mechanste. Mwen gen yon lòt koze ankò ke mwen wè sou entènèt lan apwopo de mademoiselle lan ki rele Stella a, kote ke gen anpil moun ki pwofite k ap jore l nan moman an, paske yo ap di se akoz de li menm ki fè ke atis lan nan tout bagay sa yo, li pa ka vwayaje eksetera. Mwen pap vin defann mademwazèl nan. M pap vin defann ni. Men, koze se li menm ki te anpeche ou byen ki anpeche Mechans te vwayaje, sa a li pa gen sans. Paske se pa mademwazèl nan ki te janm rele atis la nan leta. Se vre, mademwazèl lan kounye a li ap viv Ozetazini, kote anpil moun ap di li menm gade li pèmèt ke atis lan li twouve l nan yon sitiyasyon difisil, men l ap byen pase Etazini, epi atis lan li menm l ap pase mizè Sendomeng, jiskaske li al pran bato pou li al riske vi l. Mademwazèl lan pou ryen, se te yon timoun ki t ap trip. Non sèlman li t ap trip, paran mademwazèl lan m pa menm kwè se yo menm ki te pouswiv atis lan an jistis. M pa wè kisa ke nou kapab repwoche mademwazèl lan. Se vre ke m kapab konprann nou renmen atis lan, menm jan avè m, ki renmen atis lan, menm jan avè m, m kapab di ki tris pa rapò ansanm avèk sa k rive a, men oze ap derespekte mademwazèl lan, kòm penmbèch, ekskize moun yo, kòm penmbèch avèk yon bann lòt mo ankò ke m pa menm kapab repete pou yo di se akoz de li menm ki fè atis la nan sitiyasyon sa a. Non! Nou klè sou sa, tout sa k rive an se atis lan ki koz li. Se vre sa pa t sipoze rive la a. Ansyen senatè Zokiki pat bezwen fè sa rive la. Men atis lan li te koze yon ak imoral. E mwen kwè ke jounen jodi an, chak jèn gason, chak jèn fi ta sipoze pran leson de sa, sitou yon jèn gason. Lè yon jèn fi koze fè yon ak imoral, sitou nan koze bagay seksyèl, e bon menm nan koze pedofil, tout moun kapab wè sa, yo pa vrèman jije medam yo twò mal. Ou yo pa vrèman jije yo twò di alò. Ou gen dwa gen yon ti moun lakay ou la ki gen 14, 15 ans, ki yon ti gason alò, epi gen yon jèn fi 24 ans, 20 lane ki kouche ansanm avèl, ou pap wè yo pran sa ansanm avèk twòp enpòtans. Men, depi se son jèn, depi son jèn gason 19 ans, Leta ta konnen, ki ta fè bagay ansanm avèk yon timoun 17 lane, 16 lane, ap gen gwo konsekans. Ki nòmal. Se pou rezon sa a, lè yon nèg ou se jenn gason, ou sipoze fè anpil pridans. Ou sipoze fè anpil anpil pridans. Jan m te di nou talè a, mwen se te, mwen te, mwen te youn nan moun ki te kondane sa atis lan te fè an 2017 la. Pòkont, m pa t ap janm pèmèt sa rive kote ke l rive kounye a. Men li klè, ke atis lan te gen tò, men li te merite padon podyab. Li te merite padon. Li te mande l. Li te mande l te ekskize l. Li pa t menm pran 24 è de tan pou ke li te vin ekskize l oprè de, oprè de, de, de, de piblik la. Antouka, mwen espere ke tout bagay ale byen pou atis lan. M ta swete ke li rejwenn fanmi l. Men avèk tout senserite, mwen kwè ke se yon moman pou ke tout jèn gason ta pran konsyans de yon ansanm de bagay ke ou fè, oubyen evite tonbe nan kèk bagay. Paske gen, gen erè ke ou fè nan vi ou, w ap peye l pandan tout lavi ou. Gen erè ke ou fè, li mòtèl. Gen erè ke yon moun fè, ou kapab toujou rekòmanse, men ou wè gen yon bagay ke ou fè, menm si ou ta renonse ansanm avèk sa ou te fè an, l ap toujou kanpe anfas ou. E gen erè ke ou wè yon lòt moun fè, ou menm, w al eseye fè menm erè sa a, ou kapab boule ladan l. Se sa ki fè ke yon moun ou pa sipoze janm gade sou moun. Menm si entèl te fè tèl bagay wè yo pa t di l anyen ou menm pa fè l. Antouka se te yon plezi. E si ke ou rive la se paske ou renmen travay ke nou ap fè an. Si ou pa t ko abòne pa bliye fè sa. Kite yon kòmantè di nou kisa ke ou panse. Kite yon like konsa n ap santi ke ou renmen travay n ap fè an epi n ap rete konekte ansanm. Mèsi n ap kwaze nan lòt videyo.